Bonjou bonswa Kòm nou konn sa li ye deja se Princesse Kala Aktris paw lan konseye paw lan Jodi an timoun vin avèk yon nouvo videyo pou nou Pou jodi an li chita sou Paske m toujou tande mesye yo ap di ke fanm kouche pou ryen ok Li chita sou kesyon sa Men mwen ta renmen konnen, gen anpil nan nou ki ta renmen konnen, eske yon fanm kouche pou ryen vreman? Men mwen menm tou, a dapre, dapre ke jan m ap gad sitiyasyon an, m oblije ap mande, eske yon fanm ka kouche pou ryen? Men lè m ap imajine, m vin wè, se fo, yon fanm pa ka kouche pou ryen. Imajine osi tou si fanm nan gen tan gen mari l lan kay. Hein? Menm si ke nèg lan kay li an tap mal viv avèl tap maltretel m pa kwè kel pral kouche avèk lòt nèg pou ryen ok imajine w mesye yo toujou ap di oh ti manzè ti manzè kouche pou nenpòt bagay m pa kont vwala li kouche pou nenpòt bagay men gen yon rezon gen yon bi detèmine ki fè ke li kouche pou yon bagay kanmenm Lè nou di moun nan kouche pou ryen, se kòmsi yon moun fini kou yon moun jodi a epi l kouche avè l san anyen de retou. Ou konprann sa m vle di lan? Ebyen, yon fanm pa ka kouche avèk yon nèg konsa. Paske fò n pa bliye, gen fanm ki renmen nèg ki santi bon, gen fanm ki kouche avèk yon nèg dèske l gen yon bèl tenis, gen fanm tou ki kouche avèk yon nèg dèske. Nèg la byen abiye, dèske nèg la konn fè yon bagay ki nòmal ou konprann, fanm nan kouche avèk nèg lan paske li gen yon bagay kay nèg lan ke l renmen ok, oswa tou paske li gen yon bagay l ap retwouve an retou nan men nèg lan, se konsa yon fanm kouche avèk yon nèg. Ti mesye m gen pwoblèm avè nou lè n ap di ke yon fanm kouche avèk yon nèg. Pou ryen Mwen pa dakol avè nou paske fi a pap janm al kouche avèk yon nèg pou ryen lap toujou kouche avèl menm pou yon surèt kanmenm kanmenm li kouche avèk li pou yon bagay ok pou yon bagay ki gendwa enpòtan pou li nan moman an ou menm ou gendwa wè son ti bagay banal men pou li menm li wè ke son gwo bagay ok ebyen se sijè sa ke nou gen pou nou debat dezyèm pozisyon nou gen pou nou pale pou ki rezon ke yon moun toujou ap doute de relasyon rezo sosyo. Paske, moun nan gen dwa di konsa kèt, moun nan ni kwè m sou rezo sosyo li di l renmen m. Vwala, li ka renmen w. E pa paske l ni kwè w sou rezo sosyo an pou w panse l pa ka renmen w. Wi li ka renmen w, men tou senpleman nou gen dwa konnen ke peyi a son peyi, mond lan, mond lan son mond ki pyeje, ok, son mond ki pyeje. Rezo sosyo yo pa telman fin ok nan moman an la, wap fè wap fè plis pridans ok pou nenpòt bagay pa rivew, men pandan se tan pa doute ke moun nan paka renmenm, moun nan ka renmenm, moun nan ka jis al gad fotom, al gad videom epi li renmenm. Men map poze tèt mwen kesyon, eske yon relasyon rezo sosyo kapab fè 2 moun sa yo vin adapte nòmalman, eske yon relasyon rezo sosyo ka yon vrè relasyon? Toujou met sa nan panse w, poze tèt ou kesyon sa. Bon pou mwen menm, m ap reponn li pwen pèsonèl a mwen. Pou mwen. Wi, yon relasyon rezo sosyo ka pa reyèl, ok. Yon relasyon rezo sosyo ka pa rive lwen. Sa pral depan de ki tip de moun ki nan relasyon an, ok. Sa pral depan de, sa pral depan de asirans de moun sa yo genyen anvè lòt, ok. Se yon bagay konsa. Men, mwen pa ka kouri di ke yon relasyon rezo sosyo kapab vrèman adapte. M pa ka kouri di sa. Men, tou senpleman, sèl sa m konnen, yon relasyon rezo sosyo kapab vre. Paske gen fanm k ap di konsa, o misye pa menm konnen m menm, li gentan renmen m. Manzè pa menm konnen m menm. Non cheri, sa pa yon bilding, ok? pa rekonèt ou an pa ka lakòz ke l pa renmen w, imajine ou pa konn ap dòmi ou reve yon moun nan dòmi, èske ou rekonèt li? Non ou pa rekonèt li. Ebyen se de menm pou rezo sosyo ok, ou ka renmen avèk yon moun sou rezo sosyo ou pat janm te rekonèt li epi vrèman relasyon an vin yon bon relasyon. Ebyen se tou, se konsèy sa ke m te pote pou nou e se deba sa ke m te vin debat avèk nou jodi an, pa bliye ke gen nouvo videyo ki pral vini. Avan kem tèmine video map di nou yon sèl bagay pou nou al panse sou li e dezyèm video ap vini sou li tou ki se kòman fè ke lèm ta premye renmen m te wè bagay yo pi gou e pi dous ke kounya ok al panse sou sa epi map vini avèk nouvo video ap nou de sijè sa.